Yo t tiye misye ayiti. Nèg ki bal kòb yo paske petyonvil gen vi anba lavi li menm pa gen vi sa vle di nou peye moun milyon pou yo vin jwe ayiti petyonvil enpi anba lavil lèm vin jwe lapolis nou konwonpi an l prèt pou l tiye fantom li prèt pou l tiye baky prèt pou l tiye tout nèg mesye arange koko manman nou tande mesye ay nou konnen m pa nan kaka avè nou kolonn la fè bay li 17 17 la ki Misye pale de li, kounye a misye ap plenyen pou masisi parèy li a, ponyèt kas sa. Carel! Ayayay! Ret anlè tande papa! Depi ou met pye w nan limit anba a, ou bwa kale. Balanse m. Bagay Sumfest nèg ap pale la mesye. Sumfest nèg ap pale la. Al pran plezi a se youn, se tounen an k de. Tande Som fes si som fes fet pase gran neg yo Mwen menm ap vin voye tiye m se nou menm m pa kè non Yo pap wè m tou Pou tiye m nan tou map tiye w anvan Afè bay som fes neg ap pran lot atis Mesye Kiyes ki envesti nan konse Baky a Bravo pou Baky Gwo fi gwo konse Gwo bout konse Bravo tout atis M pa rayi ankenn moun Men m rayi atitid moun E sa nou pa konn lakay mwen. Nan tèt nou toujou ap di fantom sou, li fou, li bagay nan. Te gen goumen, te gen tout bagay. Men mesye, fò n envesti kòb nan atis lakay nou. N ap peye nèg 100 mil, 150 mil, 200 mil pou vin jwe sot kote, nou pa menm konprann lang yo a. Pandan n ap pale, mwen menm m ap pale kreyòl, Baky pale kreyòl, Wendy pale kreyòl, tout nèg pale kreyòl, nou konprann yo. Men n pa janm wè pwomosyon sa non. Kounye a w regrèt Carel. Masisi ou regret ou sou bal ou sou lis bal kalanbè dream. Mesye m pral diyo bon la m konnen nou pral prann bal wi lapolis whatever sa l ye izo pa konn rap izo konn rap wi. Ebyen Che Guevara te bat men pou Izo menm lè l pa t bat men pou nèg ki pyonye, nèg ki vin apre, nèg bay. Men mesye, yon nèg pran, yo bay gaz. Mesye yon peyi eta sa pou n ap fè pwogram. Mwen pou sa m pa janm pran kontra Ayiti wi. Ou pa wè limit mwen, m rive Fò Libète, Wanament. M vin Ayiti, m vin jwe pou leta jiskaprezan m pa janm touche. Jiska prezan m pa janm touche. Men, m respekte l pase m gen yon nèg ki saj ki fè m vin jwe pòs machan. Misye rele Atròs. Misye, wè misye men. M regrèt m te byen a misye twò lontan. M byen a misye, m regrèt m byen a misye lontan, lontan, lontan. Li pa make sense. Yon nèg m te dwe byen avè l lontan. Pandan m vin jwe a, nèg ki nan leta yo, minis enteryè, minis tout bagay, tout kalanbè fè tout kaka yo. M tounen la m pa janm touche. Pandan m fin jwe m gen m pral gen m pral gen yon mwa la wi. M jwe pòs machan m tranble pòs machan pou yo wi. Men kote kòm touche a. Epi nou pran Dadju. Nou vin Ayiti nan figi nou. Nou e Roody Roodboy. E Bob Kayou. E Kolonèl. E Fantom. E tout nèg ki Ayiti yo. Nou pa moun nou menm. Nou pa atis. Kounye a Carel vin pale pou Dadju. Kote poukisa l pa pale de konsè wendy e wendy te fè whatever konsè konsè wendy fè live baky fè tout bagay sa ou pa janm pale de li ou masisi monchè ou pa moun monchè wap defann etranje se sistèm kolon sa a wi. Kolon kap dirije nou an nou genyen an wi. Men nou pa janm pale de moun lakay nou. Epa m deyò. Nap plen moun dò kalanbè, masisi, ponyèt kase. Ou pa pale de konsè Baky a. Ou fon ti pale. Men kounye a wap plenyen pou yon nèg sot plen stad de frans. Se sak stad de frans lan. M fè la frans deja m plen stad de frans a barikad tou wi. M plen yon pakèt kote a. Bon m pap di stad de frans. Si m fè sa e manti. M plen yon pakèt kote a barikad wi an frans. Men pou sa w pale de yo. Baky pa al an Frans. Tout atis la, yo konn di ret an Frans wi. Ou masisi monchè. Yon peyi eta sa kounye a, peyi a ap kraze epi w ap veye enterè pa w, veye enterè tout moun. Anba lavil la, gon mèt. Gon mèt. E si m di nèg pa p desann anba lavil, ou pa ka desann. Rapè ret rapè, masisi. Ou la pou kraze rap carel. Konyen. Ou sou lis baton ou sou lis bal. Lè Fred mouri Fred Hype mouri an ou te poste konsa pou di yon lejand mouri non Men mesye nou masisi wi mesye Lè Fred te mouri an sa ou te ouvè bèk ou djòl santi w la pandan ou toujou ap di Fred montre w tèl bagay kalanbè Sa w te di Ou pa t di anyen But kounye a w ap pral plenyen pou w yon nèg ki sot lòtbò Ou konn misye? Kilè w konn misye? Moun sou ou sou moun kokorat. Baky kraze el grand show sa w te di masisi ou just bat bravo paske se rap paske ou pa pou rap vre lè m tap fè live mwen an 9 me a apre lè m fin kraze l ou di ou te met djakout anfas mwen lè m fin kraze l ou di kòm se fantom e fantom ki ap fè l men baky fin kraze el grand show sa w te vle bèk ou di nothing ou pat di anyen kounye a pou vle bèk ou. Isit se pa pou les janti. Masisi. Filtè. Masisi. Wap plen de dat. Joe atis ou ke pa gen Alan Cavé. Ou pa gen Showbou. Ou pa gen Zouzoul. Ou pa gen e koman rele lot atis yo. Ska Shadan Bern yo. Lot atis septen ou pa gen yo. Wap plen pou yo. E le atis pa ou yo. Pale man. E le atis pa ou yo mal pase. Sa ou ve bek ou di. Masisi. Ti son dis bal. Kalanbè. Wap vin plenyen. Baky sot kraze el rancho menm kote Dadju vini an. E sa e reko e pwoblèm sa n genyen. Pase dèyè sot lwen. Nap fè rap. Nou bat bravo nou montre n avè l. Men lè l pa la tou nou pa nou bat bravo pou li pase l fè siksè. Men lè l pa la tou lè lòt atis la vini gon pwoblèm nou montre nou plis pou lòt atis la. E Baky sa l sot fè el rancho li menm. Sa baky sot fè yon jou. Yo ou nan ekip nèg yo masisi konsa menn. Ou masisi ou karel. Baton bal. Bebe. Bebebe. Baton bal. Epa bricks bile a ye. Filtè sou bit la. Bit la filtè. Filtè tankou bagay kap sone tchou. Ou konn ki filtè map diw la men. Ou nan ekip nèg wap vòlè kòb li wap fè visye ti masisi epi wap pale de lòt atis pale de baky sal sot fè et rancho pa pale de sak pase dadju ou nèg sot plen stade de frans ou ret an frans se fransa ou ye kalanbè kokorat fransa ou ye soumoun chyen manje kaka bal 26 pa rele m pou misye non papa. Ay m se baton bal. Kounya li pa mwen kla. Esa wap gade li pa mwen kla. On manto li. Etèn friz la mwen on manto li. Sa gen ka fè m jwenn kob la nan manuel la pou m. Fò nèg yo aprann bay atis ayisyen respè. Nap peye atis entènasyonal yon pakèt lajan. pandan mesye m pa nan ipokrizi m pa twò renmen Baky pase Baky ipokrit men Baky sot fè yon gwo bagay la bal bravo pou li Carel nan ekip nèg la kòm masisi ou pa kontinye pale de li talè baz maestro sa pa sou la kontinye pale de Baky pou moun pou Pou moun ka Mande l vin jwe. Mande l fè konsè. Mande l fè bagay pou l fè kòb. Men kounye a w ap pale Dadju yo kraze bagay. Gyèt manman Dadju a nou konn Dadju? Nou konn Dadju a? Ke Dadju te mouri anndan monchè. Balanse chanpyon. Men gon bagay nan yo gen yon bagay kolòn. M te fè yon mizik depi sou albòm Sal Vre M 3 nan sèk sa. Bagay yon sèk koripsyon. Lè Jovenel te di peyi a gen yon gen 5 pwoblèm. Koripsyon, koripsyon, koripsyon, koripsyon. Lapolis kowonpi. Medya kowonpi. Tout moun kowonpi nèt. Menm mwen, mwen m kowonpi a demi. M ba n verite wi. Pa yon moun ki dwat non sou latè. Ke Bondye efase nou tout nèt. Bann chawony. Balanse. Yo konn sa m rayi Ayisyen. Wap defann li epi yo anvi kont ou. But m gen kob deja men m ap rap live pou plezi m wi Nou pat wè m te fè live m ap lage kob atè Gen tout banm kob wi Cité soleil Delma 6 Bèlè E 34 katye Cité soleil yo La saline waf Jérémie Kèt manman tout moun nèt Nou pa wè pa al pale a Ariel Henry kap vòlè kob Haïti a l pa di anyen epi lap salye nèg ki mouri en Chine ou Japon Pandan moun ap mouri ap kite kay yo a 3 zè di maten. Mesye nou salòp wi mesye. Nou malpwòpte anpil wi. E mwen nou rayi. M ap vin Ayiti. Kolonèl, 17 li ye wi. Vin tiye m si nou kapab. Bann chawony. Nou pa moun non mesye. Ke Bondye te lage yon bonm. Lem pandanm ayiti a tout fanmim tout pitit mwen mtye nou tout net bay nou ba moun nou bay nou bay sa map fe non e de preske 3 milyon dola map depanse la wi nou vle monte yn kob kenbem mwen monte yn kob domin kob dominken map fe la bann salop map fe kob map depanse pou nan sendomeng pande lakay mwen poum ta depanse kob sa yo epi e moun ki sanble avè nou nou manke dega map met lò map met dyaman M ap viv byen. M ap manje diri. E m pini nou al atake fanmi m pou n wè sa k ap genyen. Bann kalanbè. Ban m di w yon seri pa, ban m di w yon seri pawòl. Ou wè mwen menm, m pa rayi ankenn rapè. Menm lè yon nèg ka fè frekan m ba w respè. Men m rayi moun k ap kraze mouvman ki rele rap la. Nou fre menm jan rapè. Nou konnen ki sa k fè n fè sa? Anpil malpwòpte ki pa rapè. Paske rapè ap konyen fanm nou tout tan. Menm jan nou ka konnen fanm rapè tou, li pa deranje non. Fanm rapè nou konnen yo e fanm ki gwoupi yo. Ou wè fanm ki renmen rapè a kè yo, nou pa ka konnen yo. Nou gon foli sou moun. Rapè, mesye, m pa bay manti ke sa m ap fimen an pete fyèl mwen. Baky, bravo pou ou. Menm lè ou fucked up nan tèt ou wi. Bravo pou ou. Kounya misye pa kontinye pale de Baky lap pale de yon etranje. Konprann sa map di a wi. Pase nou pa janm konprann sa map pale a. Kontinye, ou te nan ekip la. Kontinye pale de Baky. Etranje ki vini an paka kouvri Baky. Li pi enpòtan pou ou ke Baky. Ou frekan monche Carel. Ou frekan anpil. Kontinye pale de Baky pase Baky fè bagay moun pa janm fè. Menm mwen m gen pwojè a, m ka fè plis ke sa wi, men m poko fè l. Wendy poko fè l. Tchobolo pako fè l. Atròs poko fè l. Rockfam pako fè l. Bagrat pako fè l. Bagrat fè anpil bagay. Men sa Baky fè a, kontinye pale de li pou rap kreyòl. E la montre nou ipokrit wi. Nan pwopòz nou nan rap nou pa rap vre. Nèg rapè yo, kòm m wè Baky fè rap api trap la soti kòm yon twazyèm chantè enposib li ye, sa a li menm. But m ap ba l respè l pou sa l fè a. Men mesye, fò n kontinye.